Pandan plizyè fwa m tonbe sou jan de kesyon sa yo. O wi, gason envante avyon, yo envante oto, yo envante telefòn, kisa fanm envante? Poutan, gen yon pakèt bagay n ap itilize jounen jodi an ki nou twouve ki son nesesite, se fanm ki te envante yo. Jodi an m pral pataje twa ansanm avèk nou. Nan kòmansman ane 1900 yo, machin te kòmanse komen. Avan, se te charyo cheval moun te konn itilize kòm mwayen transpò. Machin sa yo ki te nouvo, yo pa t genyen tout features sa jounen jodi yo genyen la. Donk, youn nan pwoblèm moun te konn fè fas ansanm avèk li, se te nèj ansanm avèk lapli ki bare vit lan lè yo menm y ap kondi. Chofè yo te oblije kanpe nan wout pou netwaye vit lan, osinon yo kondi ansanm avèk tèt yo deyò pou yo kapab wè kote yo prale. Sa ki pa sèlman nèvan, men li rann trajè a pi long. Te gen yon dam ki te rele Mary Anderson. Se te yon moun ki t ap travay nan domèn imobilye, li te fè elvaj bèt e li te genyen pwòp vinyòb li tou. Donk, bagay yo pa t si mal pou li pase sa. Li te gen yon matant li l t ap okipe ki te malad, matant lan vin mouri, li kite yon ti tchotcho pou li. Li pran nan kòb la, e an 1902, li deside al pase vakans Nouyòk. Dayè, li pa t gen mari, li pa t gen pitit, li deside fè tèt li plezi. Li pran yon tram soti Alabama, se la l t ap viv, pou ale Nouyòk. Se te nan moman ivè, epi nèj t ap tonbe jou a. Li chita anndan tram nan, l ap enjoy trajè a menm jan ak tout moun. Gade lè pasan, admire nèj lan, admire peyizaj yo, bagay moun fè lè y ap vwayaje. Sanzatann, gen yon bagay ki atire atansyon l. Tanzantan, chofè a oblije kanpe e desann al netwaye vit la. Lè l pa fè sa, li oblije mete tèt li deyò yon bò pou l kapab wè kote l prale. Lè l ouvè fenèt la pou l kapab met tèt li deyò, moun ki chita nan syèj devan yo, nèj ansanm avèk van frèt ap bat yo. La menm, li gen yon ide. E si te gen yon bagay anndan machin nan ki pèmèt ou netwaye vit lan san w pa oblije soti deyò? Mary fè ti tan l te sipoze fè Nouyòk lan, apre, li tounen lakay li. Lè l rive, li tonbe panse avèk ki jan l kapab fè ide sa a vin yon reyalite. Avrèdi, te gen lòt moun wi ki te genyen menm ide sa a avan l men envansyon yo a li pa t pratik. Li mete ansanm avèk yon designer, yo travay e retravay dizay lan jiskaske yo rive desine youn ki pratik. Yon anjen ke yo kapab opere alamen anndan machin nan gras ansanm avèk yon sòt de levye, ki kapab siye vit lan pou ou nan de tan twa mouvman. Li peye yon konpayi bò lakay li pou kreye premye pwototip lan pou li. Yon pwototip ki gen yon laman kawotchou pou siye vit la e ki detachab si chofè an p ap itilize l. 18 jwen 1903, li depoze aplikasyon l pou yon brevè. E 10 novanm menm ane a, ofis lan apwouve aplikasyon l lan e ba li yon brevè pou envansyon l lan sou non Aparèy pou netwaye vit, nimewo 74380. Nan prentan 1905, li kontakte plizyè faktori machin pou l pitch pwodui anba yo. Tout ba li menm repons lan ki se non. Men youn nan repons ki pi popilè ke nou konnen jounen jodi an, se repons konpayi ki te rele Danin and Company an. Nan yon lèt yo te voye bay Mary 20 jen 1905, yo fè l konnen ke yo pap ka konsidere pwodui l lan paske l pa gen okenn valè komèsyal. Yo di l tou, envansyon l lan ap yon distraksyon pou chofè yo e koz yo fè aksidan. Donk, an gwo, pa gen bezwen pou aparèy sa sou mache a. Apre tout refi sa yo l jwenn lan, li vin dekouraje. Li mete brevè a yon kote pou jis li ekspire an 1920, e l pa renouvle l. An 1922, 2 lane apre, Kadilak ta pral prezante nouvo machin yo pou ane a, ki te parèt sou non Type 61. Koleksyon machin sa a te genyen 12 nouvo modèl machin ladan l. E devine ki sa? Pami tout features machin yo te genyen ki te nouvo, tout machin yo te genyen eswi glas ladan yo. E 10 lane apre, tout machin epòk lan te genyen eswi glas. Le fèt ke brevè a te ekspire e Mary pa t renouvle l, li pa touche yon goud pou envansyon l lan. Mary Anderson mouri an 1953 a laj 87 lane. Pou jis li mouri, li pa janm resevwa okenn kredi kòm moun ki te envante windshield wiper a, ki dire pou l ta touche yon goud. Se jis nan fen ane 1950, kòmansman 1960 yo, kèk istoryen pral kòmanse pale de li. E finalman, plis ke 100 lane apre, yo pral ajoute non l nan Inventors Hall of Fame.

Josephine Gervais Cochran fèt jou ki te 8 mas 1839 la nan Ashtabula, Ohio, peyi usa. Li te fèt nan yon fanmi ki te ase eze e ki te save tou. Papa l se te yon enjenyè sivil e gran gran papa l se te John Fitch ki te envantè youn nan premye modèl bato a vapè nan ane 1700 yo. Nan pita, li pral kontre ansanm avèk William Apperson Cochran ki te bizismann ki pa t twò mal tou, e yo marye an 1858. Yo di w kote mesyedam sa yo te abite Chikago a, se tout lasent jounen y ap òganize gran dine lakay yo, envite zanmi, gwo zouzoun parèy yo. Depi w tande dine, ou tande pil asyèt, pil chodyè sal. Depi w tande asyèt sal, ou deja konnen gon moun ki pral chita redi lave yo. Mwen pèsonèlman, m pa renmen lave asyèt donk m ka imajine kijan tach sa li difisil. Ebyen, veso sa yo, se pa Jozefin ki te konn lave yo, men se pito domestik li. Pwoblèm ki te genyen, moun yo pa t konn lave yo avèk swen e prekosyon sa mande, sa ki koz yo te kòmanse ap kraze, manke moso. Li pa t ap pwoblèm pou Jozefin ta ranplase yo, sa se si e sèlman si li te ka jwenn yo achte nan magazen. Veso sa yo, se te veso ki te pase de jenerasyon an jenerasyon. Donk yo te nan fanmi an depi 200, 250 lane, paske se veso ki te fèt nan ane 1600 yo. Sa vle di, yo pa t sèlman gen valè monetè, yo te gen anpil valè santimantal nan je Josephine. Donk ou ka konprann ki jan domestik yo te gen dwa pa kè de detay sa e lave asyèt yo nan nenpòt ki fason. Lè Josephine wè l ap plede pèdi veso nan kondisyon sa, li fè kòlè, li di l ap lave asyèt li. Men, tankou jan nou tout la nou konnen l, apre dans, tanbou lou. Chita lave pil veso sa yo, chodyè, bonm, retire kras ladan yo, pa dous. Sitou mouche gason pa pral chita e do lave asyèt. Sa pa t pran twòp tan pou Josephine te kòmanse santi labout ak koze lave asyèt sa. Yon bon jou, li fon sèl kout san, li di, Si pa gon moun ki kreye yon machin pou lave asyèt, mwen menm m ap fè l. An 1883, mari l la, William, fè yon enfaktis, li mouri sibitman. Ebyen, se ak lanmò sa a, Josephine pral konnen li pa gen lajan. Tout lajan li te genyen, lajan misye, tout pase. Li te sèlman genyen 1500 dola nan non l. Apre William fin mouri, li te kite yon pakèt dèt dèyè, e, manzè te oblije fè kou l konnen pou l peye, vann byen, elatriye. Josephine alòs vin nan bezwen pou l kreye revni pou tèt li. Sa vin pouse l plis pou l pouswiv ide envante lav vesèl la. Li ale nan kabinè l, li mezire chak tas, chak asyèt, chak bòl pou l konnen kijan yo pral chita anndan machin nan. Lè l fini, li chache yon mekanisyen ki pou ede l bati machin nan. Sa ki te yon lòt tach ki te difisil pou li ankò paske chak moun li jwenn yo pa t konpetan ase pou li. Men, li te vin fini pa jwenn youn, yon jenn mekanisyen ki te rele Jòj Bòdèz. Te gen yon ti depo pa dèyè kay la, Jozefin ansanm avèk Jòj mete ansanm yo kreye machin nan. Men ki jan pwototip lan li menm li te fèt. Li te genyen yon gwo kivèt an kuiv ki la kòm rezèvwa pou kenbe dlo, plizyè griy ki la pou sekirize veso yo, yon ponp pou voye dlo ak savon sou asyèt yo, yon manivèl nan pita ki pral tounen yon ti motè pou opere machin nan. Machin nan fin kreye, kounye a, se lè pou teste. Mesye dam yo teste machin nan, kote yo mete plizyè veso ladan l e choz di choz fèt, veso yo te pwòp. 28 desanm 1885, Josephine aplike pou yon brevè. E, yon lane apre, nan menm dat la, li ta pral resevwa l sou non machin pou lave asyèt. Nimewo 3, 5, 5, 1, 3, 9. Envansyon an te yon siksè paske l te lave veso yo byen e nan yon ti kras tan. Gen moun ki di, se pa Jozephine ki mèt envansyon an, men se pito yon ide li vole. Ann gade si se vre. Te gen yon nonm ki te rele Joel Horton ki te eseye kreye yon lav vesèl an 1850. Men kreyasyon l lan pa t pratik. Machin nan pa t lave asyèt yo byen e li pa t itilize presyon tankou pa Josephine nan pou l netwaye yo. Alòs, kredi an al jwenn Josephine pase se envansyon pa l la ki te mache.

Kounya la, konpayi fonde, se lè pou machin yo vann. Men, te gen yon ti pwoblèm. Akoz lajan, mendèv sa pran pou kreye machin nan, li te oblije vann li nan yon pri pou l kapab tire kòb li a. E anplis, kay yo nan epòk la, yo pa t ekipe ansanm avèk plonbri machin nan t ap bezwen pou l fonksyone a, sitou pou kantite dlo cho l t ap itilize a. Donk, pi bon kliyan l te ka pitch pwodui an bay, se te biznis yo. Li montre zanmi l, moun li konnen ki gen otèl ak restoran machin nan, li fè demonstrasyon, e twòp tan pa t pase li te gen premye kliyan l ki te Palmer House Hotel nan Chikago. Lè lòt kote aprann egzistans machin nan, plizyè vin pran pa yo tou, e nan pa twò lontan, Josephine ak machin nan te kòmanse gen ti renome. An 1893, li patisipe nan Rose Columbian Exposition nan Chikago. Se yon espozisyon ki fèt chak kèk ane nan diferan vil diferan peyi. Fwa sa, li tap fèt nan vil Chikago usa soti premye me pou rive 30 oktòb 1893. Nan espozisyon an, Josephine te solisite plizyè manadjè biznis e yo te achte plizyè machin nan men l. Pifò restoran nan espozisyon an te itilize lav vesèl la, e moun yo te vrèman enpresyone pa machin sa pou jan l te rapid e efektif. Akoz popilarite lavvesèl la, Josephine pral resevwa meday Augustus Sainte-Gaudéus lan ki se yon meday dò, pi gwo pri nan ekspozisyon an. Lavvesèl la vin tèlman popilè, Josephine vin resevwa yon pakèt demann. Sa ki ta pral koz li louvri faktori l an 1897 nan yon ansyen lekòl.

Se te yon enfimyè e li te marye avèk Albert Brown ki te yon teknisyen. Mesye dam yo se te moun ki te konn ap travay toutan. Orè travay yo pa t menm. Dèfwa, Mari al travay nan nuit donk li fè jounen nan kay la. Osinon, li konn ap sot travay byen ta. e travay Albert la menm pa t gen yon orè fiks. Akoz inegalite rasyal ki te gen nan peyi a, spesyalman nan katye a, lapolis te konn swa pran l tan pou yo vini lè gen yon ijans, osinon yo pa mete pye menm. Marie reyalize jan katye a ye a ak koze ensekirite toutan, li bezwen fè yon jan pou l sekirize tèt li. Li pran kat jida. Ti tou yo mete anlè tèt pòt lan pou pèmèt ou wè deyò a. Li mete yo youn sou tèt lòt yon fason pou timoun kou granmoun, kèlkeswa wotè ou kapab wè deyò. Li pran yon kamera, li tache l ak yon zouti ki ka pèmèt li glise monte e desann. Kamera sa a te konekte ak yon monitè, donk ou te kapab wè a distans kiyès ki te nan pòt la. Li ajoute spikè ak mikwo nan toulède kote pòt la. Yon fason pou kapab pale ak vizitè a san w pa bezwen deplase kote w ye a. Tout sa yo te fèt tou avèk èd Albert. Marie te baze sou teknoloji CCTV epòk lan pou l kapab kreye sistèm sa. Sistèm nan tou te gen yon sòt de telekòmand ki pèmèt ou manevre l a distans. Yon bouton alam osinon panik lè w peze l ki ka alète polis menm kote a, paske l te konekte ak yon radyokomand. Li te gen yon sòt de seri ke l ka opere a distans si l ta deside kite moun nan antre. Tout bagay sa yo konbine ansanm te bay yon envansyon ki te an avans sou tan l. Premye out 1966, Marie mete aplikasyon l pou yon brevè, e yo ba li l 2 desanm 1969. Nimewo 34 82 037 Ladan l te genyen Marie kòm envantris e Albert kòm ko-envantè. Tankou yon pakèt moun, Marie pa t fè lajan ak envansyon l lan. Men, li te resevwa yon pri nan men National Scientist Committee. Envansyon Marie an te fondasyon anpil lòt envansyon ankò, e yo te jwenn li site nan 32 lòt aplikasyon pou brevè. Jounen jodi a, grasa Marie Van Buttenbrown, ou ka gen sistèm sekirite pou lakay ou, lopital, bank, lekòl, elatriye. Si w te renmen videyo sa, mwen envite w like, pataje avèk yon moun ou panse k ap enterese e pa bliye abòne avèk chanèl la. Tchaw, n ap wè nan yon lòt videyo.